Esplike nou fenomèn limen lanp lan. Limen lanp la gen anpil, alò son, an gwo li gen yon pakèt karakteristik ladan li. M gen dwa ap limen lanp. Gen moun ki limen lanp pou yo fè mal. Gen moun ki limen lanp, swa mari l kite l oubyen madanm ni kite l pou l rale l vin jwenn li. Gen moun tou ki limen lanp pou l mande chans. Gen anpil lòt karakteristik nan limen lanp lan. Sa vle di sa depan de chwa moun nan pou ki sa l limen lanp lan.
Èske vodouyizan yo fete Nwèl? Vodouyizan pa nan Nwèl.
Vodouyizan fete Makaya.
Èske gen ekspètiz nan lwa yo? Chak ekskòt yo genyen bagay pa yo. Tankou jan m sot di w, ou genyen Metrès Èzili Frida ki se metrès lanmou. W ap wè Metrès Èzili Frida a se yon moun ki zuzu, ki jere plis bagay koze relasyon fanm ak gason. Konsa tou, Èzili Dantò jere l tou. Men, depi w parèt, ou wè Frida se sa l jere li menm plis. Eske gen grad nan ogou yo? Nan ogou pa gen grad. Depi se ogou, tout ogou se jeneral.
Eske menm jan gangan yo plen fanm, manbo yo gen plizyè mennaj tou? Kòman m te ka di sa? Se pa tip gangan ki pouse moun lage gen anpakèt fanm. Moun nan ka fon, paske moun nan gen yon chwa, yon mòd de vi li t ap viv avan li te gangan an. Moun nan ka chwazi gen yon pakèt fanm. Manbo a tou avan li te manbo, li te gen dwa chwazi gen yon pakèt nèg. Se pa paske li ni, moun nan ni manbo ni ougan, li chwazi gen yon pakèt nèg oubyen li gen yon pakèt fanm.
Èske vodouyizan yo gen yon liv spesyal menm jan kretyen yo genyen bib la? Non, vodou a pa gen. Paske plizyè moun ki chwazi ekri de liv sou vodou a, se son de moun ki pa menm ki pa menm de sèvitè lwa, k ap bay de fo pawòl sou sou vodou a.
Kiyès lwa ke yo rele Gougoun lan?
Gougoun se ti pitit ki chita sou bray zili Dantò a.
Kiyès ki Jan Dantò? Jan Dantò se, m kapab di, bon kòm Èzili Dantò cha ak gen lòt mari, m kapab di nan ripetwa se li ki mari Èzili Dantò.
Èske menm jan Dantò gen plizyè mari, sèvitè li dwe gen plizyè mari? Li pa oblije gen plizyè mari. Yon lwa se yon lwa, yon imen se yon imen. A ki sa pou resevwa lwa dantò?
Ou kapab resevwa la dantò, sa depan de lakou a. Ou kapab resevwa lwa dantò avèk yon kakawo. Gen lakou ki itilize kafe anmè. Konsa tou, gen lakou ki bay èzili dantò, diven wouj.
Èske fòseman fòk yo fè bifèt pou dantò?
Se pa spesyalman Dantor, si wap sèvi lwa, ou sipoze gen yon kote pou depoze lwa yo, yon kote pou limine lè w bezwen pale ak lwa yo, ou pale ak yo, ou gen yon kote swa ou mete yo nan bifèt oubyen w fè yon chanm kay pou yo.
Kisa baton Gede a reprezante? Baton ki nan men Gede a reprezante senbòl ant lavi e lanmò. Se lè Gede a vini. Se baton an li itilize l pou l kapab montre kote ou soti paske ou pa wè lè gede a vini li kenbe baton l l ap gwouye paske se pa bliye ke lavi nou soti nan gwouyad.
Ki mesaj ou genyen pou tout pwofàn pa rapò avèk vodou? Mesaj pa m pou tout m pa vle di m pa vle itilize mo pwofàn nan pou tout paske nou tout se vodouyizan pou tout vodouyizan ki non pratikan m ta swete Yo sonje kote yo soti pou yo chèche gen koneksyon avèk lwa yo, avèk bitasyon yo, omwen pou nou pou yo kapab gen plis esklèsisman nan lavi yo.